Youn nan respè ke nou dwe gen pou Real Madrid jodi an ankò se malgre Real Madrid ap jwe avèk yon Bayern Munich ki te trè prekosyonè fò m di w sa m te renmen kote sa nan Bayern ki te konprann ke li t ap jwe kont mèt konpetisyon an li te enpòtan pou l te rete humble. E l te rete enb wi. Paske ou pral rann ou kont ke m tap pale w de yon travay kolosal ke Olizye avèk tout e Luis Diaz tap fè. San bliye travay e Nabri. Nabri ki te trè bon san balon an jodi an. Trè trè bon. Li te trè bon a balon tou pwiske se li menm ki pasè desizif sou premye gòl sou ouvèti skò lan. E gen 2 jwè nan ekip sa a ki. te vrèman ap jwe kòd sekirite yo. Kiyès yo te ye? Se te Pavlovic nan mitan teren ansanm a tout Kimmich. Si mesye sa yo te mete ensousyans ke yo konn abitye met deyò pa rapò avèk pressing wo Bayern Munich konn fè, mwen panse ke Real Madrid te ka ba yo anpil pwoblèm men konsa tou yo te ka gentan acheve Real Madrid. M pap rele sa pè men m panse se kat sekirite an ke yo t ap jwe. Yo t ap jwe lakay Real. M panse ke rezilta sa trè bon pou yo paske se yo ki sòti viktorye. Mwen gen anpil moun kap di yo fè erè siti sesi nan. Mwen menm si m gen espwa nou m prezidan Ayiti deja. Fò n fè atansyon a sa. E Bayern Munich li dispite yon trè gwo match kont Real Madrid. Paske se pa ti travay taktik ki tap fèt sou teren jodi a. Malgre gen 2 mesye sa yo ki pat vrèman fè box to box lan, ki te vrèman ap jwe kat sekirite a, Si w swiv byen w ap wè Real Madrid jwenn mwayen kanmenm pou l kase liy Bayern nan e pou l mennen 2 kontratak sòti nan mitan teren an. E pi fò kontratak yo rive atèm, ke se swa e sa e Mbappé mennen, ke se swa yo rive atèm. Yo rive atèm. Wè. Se trè enpòtan lè w gade kantite fwa Real Madrid jwenn do Bayern. E jodi an la a si ou mete m chita ou di m ki ekip ki fè yon pi gwo enpresyon sou ou m ap di w Real. Wi Bayern bat. Men tout moun te panse Bayern pral toupizi Real. E m ap redi w sa ankò Real Madrid rate 3 okazyon avan Bayern louvri skò a. San on Manuel Neuer nou gen on lòt match. Sa vle di pou moutre w nan ki pwen Real Madrid te prepare match sa. Louvri skò a t ap mennen Bayern Munich egzakteman kote yo te vle a wi. Yo pa t ap pral chache Bayern ankò non. Bayern t ap pral atake. Yo t ap toujou jwenn espas pou yo kontratake paske yo gen on endividyalite, yo gen on eksplozivite ki konsiderab. M pa konn si w konprann. Dou gwosè match Manuel Neuer lan. Paske tout bon Bayern bon wap wè nan metriz teknik lan pa moman Bayern sòti trè byen men gen anpil boul tou li pèdi yo. A limaj d'Harry Kane jodi an ki pat sou bon jou l li menm tou ki sòti anba yon blesur. Men bon ki blesur? Harry Kane jus pat disponib pou weekend lan. M pa twò renmen statye sou sa. Jan ou gen a mwen ke li poko remèt li a 100 pou 100, li fòse jwe kanmenm sa ki pa bon pou ekip la. Gen sa tou wi. Men jodi an la, si misye tap jwe yon pi gwo match, Real Madrid tap gen plis pwoblèm. Paske antre lè liy pa gen moun ki pi bon ke misye la jodi a la nan avan sant yo. Non. Misye konn jwe vre. E dayè nan nan nan nan nan nan nan nan

Harry Kane pa anpeche yon jwè jwe, okontrè, l al mennen w siperyorite nimerik. Lè w vin pote siperyorite nimerik lan, tout moun wè l, ou jwe swa a yn touch de bal ousinon ou chanje jwèt la plas. Ou debloke l. Menm jan e jodi an w ap wè e Olise fè l anpil. Ou ap wè Nabri fè l anpil. lal pote siyononb lan men lè Mbappé rive yon kote epa siyononb li vin pote li pot fal li tou li la li la li di w li la bal boul la lap jwe gòl pou kaporal li pete kouri anpil fwa ou sinon l fè yon long pas ke l pa metrize ki mande yon dozaj ke l pap janm gen nan vil epi w wè boul la al jwenn gadyen an paske long pas yo e wè w wè moun ap fè yo paka fè yo konsa gen yon dozaj pou met ladann e sak pi bèl nan long pas la e dozaj la Tout tande w tande moun konn jwe depi w pa konn sak rele kantite dozaj tankou Paul Scholes ou konprann tankou Cross tankou Pirlo wouch bondye Pirlo koma bo mesye humm tankou Gerard wi ou konprann gon dozaj tankou Messi tout moun sa yo m sot di a e jwèt yo ye wi devan dènye samdi a la Messi dozaj la e li k wa wi men wa dozaj la. Men vagabon an malandren an. Wi e m pa gen gwo jan m toujou di lan m pa gen gran choz pou m repwoche Real ke m t ap gade a mwen menm e m toujou di tou ke si Real gen 2 Valverde Real chanpyon chak ane osinon bat Real la e t ap yon eksplwa total li toujou rete yon eksplwa wi men m t ap renmen wè Real Madrid ki te ki sot genyen tout rezilta sa yo san Mbappé, san Bellingham kont Bayern Munich. Sa m di an la mwen di l san mechanste. M pa estime ke se Mbappé ki fè Real Madrid pèdi non, pa ditou. E m estime ke se yon gwo manuèl Neuer kite la. E m estime tou se yon gwo Thibaut Courtois ki pa prezan ki fè Real Madrid petèt pèdi match sa. Paske tout fò w tande Real Madrid te fò a, lè w fin di se lè w fin di Thibaut Courtois. Aprè sa w ka di Valverde a. Donk talè a m te dwe site non misye. Tibo kout wap pala a menm si Lunin nan li pa demerite son gadyen ekstwòdinè men m tap renmen konnen si Tibo Koutwa ap pran gòl sa ke Dias fè a e pa gen anyen tou ki di Tibo Koutwa tap pran gòl Harry Kane nan atansyon hein e sa m wè Tibo Koutwa fè devan m m ka met men m nan dife pou m di l pap pran l sou ki baz ou pral di m lap pran l sou menm baz m pa konnen an ou pa konnen tou ou dakò avè m? M tap renmen wè Real Madrid ki sot fè tout match sa yo li pa pèdi an lap jwe pi byen an li pi kwè nan tèt li an gen plis mouvman gen plis mobilite m tap renmen wè ekip sa kont Bayern Munich sensèman m tap renmen wèl paske lè w frajil lè w konnen w frajil ou pi fò. Si w gade Batman ki rele The Dark Knight lan e m kwè se Christopher Nolan ki reyalize fim sa a, se youn nan pi gwo fim ki fèt. W ap wè e m kwè tou ke se Christian Bale ki Batman nan fim sa a. Gon pawòl y ap gen pou yo di Christian Bale, alò Batman lè misye nan twou an pou l monte an, pou l monte mi an. Lè Tom Brady fin bat misye byen bat epi yo kite misye pou malè rive l. Tande byen sa m pral di w la. Gen youn nan prizonye yo k di misye konsa, Youn nan pi gwo pwoblèm ki fè w pa ka monte tou sa pou w al deyò a se paske w pa pè, ou pa pè lanmò. Misye di, kòman ou pral fè reyalize gwo bagay nan ou lè ou pa ka deklannche, ou pa ka deklannche sa ki pou fè w pi redoutab nan tout mond lan, pè lanmò a. E pa ti fraz non sa ye timoun. Ou pap ka vin sa w dwe ye a, ou pap ka, ou pap ka vin pwisan nan nivo w dwe pwisan an si w pa ka deklannche sa ki Sa ki ka libere tout pwisans ou an ki se pè lanmò a, ensten de survie a. Paske son kòd misye pran lap monte vre, epi se lè sa misye pral pa itilize kòd lan konn poul monte tour lan. La, li pa gen chwa ankò, li vin pi frajil, li pa gen dwa alerè ankò, paske kòd lan te bal on dwa alerè, li pa genyenl ankò, l oblije grenpe, e chak brik li kenbe, l oblije asirel kel solid, e wap gade. Abim nan k ap gade l anba a. Jan Nikola Sarkozy te di l lan, menm si misye s on dènye moun, men tèt li ase dwat, e sa di pou tèt on moun dwat konsa epi pou moun sa a si kowonpi. Misye te di w tout sa ki frajil fò, tout sa ki frajil dire. Tout sa ki frajil dire, paske ou mete atansyon ladan l, ou rete konsantre. Tout sa ou panse ki sèten li kase e se vre. Yon Real Madrid san Mbappé, se sak te rann li pi fò a, se paske son ekip ki konnen li mwen fò vrèman endividyèlman, paske se kanmenm meyè bitè l ki pa la. Men se yon ekip kounya la gen jwè k vin ap goumen pou 2. Gen jwè ki vin tounen 3 jwè k ap goumen pou tout moun. Men avèk Mbappé gen yon sètitid ke w plizoumwen genyen, Lè w gen yon jwè ki eksplozif konsa, ki fò nan nivo sa a, epi ki tounen, ilèvrè ke li gen ti pwoblèm teknik pa l, ti pwoblèm taktik li, QI foutbòl li trè ba. Premye fwa m te di bagay sa sou entènèt la, gade moun fin avè m. Mwen menm, m dwat nan bòt mwen. Donk se yon ekip ou pi kwè nan li. Gen de match Barcelone konn pa bat. Pa egzanp, m pral di w yon bagay. Barcelone-Liverpool, 4 zero nan match retou lan. Si Messi pa la, Barcelone pap pran 4 zero sa non. Paske chak grenn gòl Barcelone pran nèg yo sonje ke nou gen Messi sa pa fè anyen nou pral nou pral goumen. Pa konn si w konprann non. M pa di w se Messi k fè l pran 4 zero a non. M konnen anpil nan nou nou konprann jan nou vle sa nou vle epi sa w tande w al di ou te di se pa sa. Mete w met gade met tèt ou la pou w konprann sa m ap di w la. Si Messi pat la yo tap konnen yo pa gen lespwa. Yo tap konnen yo pa gen moun ki pou fè eksplwa pou yo. Yo tap defann pi byen. M konnen sa m ap mande an m pap jwenn li non, men se poutèt sa nou mete l an ipotèz, se poutèt sa nou rete nan si. Mwen t ap renmen wè nou rete o kondisyonèl, mwen t ap renmen wè Real Madrid ki sot fè tout match sa yo san Mbappé, san Bellingham nan jwe kont Bayern Munich. M pap jwenn li non malerezman e m sot eksplike w poukisa m t ap renmen wè l. M swete ke w konprann. Sa ka rive w wè Real Madrid sa te vannen Bayern. Vannen. Paske banm di w yon bagay. Chan daktivite Kylian Mbappé se pa chan daktivite Luis Diaz. Luis Diaz, e padon se pa Luis Diaz non e Brahim Diaz. San voulwa konpare Mbappé a Brahim Diaz. Paske Brahim Diaz pako pwouve anyen devan Mbappé. Men, lè w gen Brahim Dias nan yon ekip, li kouri plis kilomèt, li kouvri plis tèren, li pi jenere, li pi pèmèt tout moun briye. Ankò yon fwa, m ap redi w sa, Kylian Mbappé pa responsab ke Real Madrid pèdi. Okontrè, se li menm ki redui skò lan. Se Manuel Neuer ki, dayè misye make, Manuel Neuer efase. Gen yon dènye aksyon misye fè kote misye kwaze tir la, mezanmi, sa gòl! Manuel Neuer jwenn mwayen pou l gentan rive atè vit konsa a 40 ans ou wè sa sa kite m san vwa paske mwen menm se gòl mwen wè se Mbappé m wè k ap kouri men mwen t ap renmen wè Real Madrid ki t ap jwe dènyeman an la jwe kontr Bayern Munich konsa. Bon, nou fini avèk sa. Dezyèm peryòd lan li te, alò kòmansman mesye yo pral fè yon gòl ase estratejik, w ap wè yo rekòmanse fò e se la Real Madrid peche a. Bravo a Kompany paske sa se, sa se mak li. Se mak yon kotch ki konnen ke Lig dè Chanpyon se detay ki fè w sòti ladan l osinon ki fè w rete ladan l. Wap wè mesye yo kòmanse trè fò e yo te konnen yo vle fè break lan dè lè 5 premyè minit vwa lè 10. E yo jwenn li vre. Wi, paske lè match fèk kòmanse avèk lè boul fèk resantre, gad ekip yo souvan bese. Gad ekip yo souvan bese paske yo toujou genyen yon ti peryòd dobsèvasyon ke yo bezwen. E se sa misye konnen. W ap wè Bayern Munich vin pliye match lan. Li fin enskri dezyèm gòl lan. Li prèske enskri twazyèm gòl lan. Si se pa t betizè mesye yo betize, yo fè twazyèm gòl lan. Nou klè sou sa. E sa se mak antrenè a, se mak yon ekip ki konprann ke Real Madrid se yon ekip ki mechan. Sa vle di se pa yon ekip ou ka pran a la lejè. E se sak bay nèg yo match la. Paske lè Real Madrid pral nou pral di deside li pral jwe ou te wèl tou li ka twò ta pou ou. Mennen 2 zero sou Real Madrid pa anyen non mesye. Pou sa ekip sa fè dènye tan sa yo devan zye nou la. Dayè lè match la 2 a 1 ou wè son lòt match li ye. Pa gen moun non konpeni gen pou l monte k pou vin chanje kwakseswa pou li. Gwo Esca se lonbray li ye kounye a. Alòske move chans pou Arbeloa a, Rodrygo blese. Hum! Li t ap yon lòt tip jwè k t ap monte sou teren an la. Li pa t ap dous pou yo menm menm menm menm menm menm. Li menm avèk Brahim Diaz, nèg sa yo fò antre lèliy. Rodrygo, bèl jwè foutbòl devan Letènèl. Mesye yo goumen, yo pliye match lan bonè. E si yo pa fè sa, yo pèdi match la. Harry Kane ki pral jwe yon gwo match jiskisi, depi lè m wè yo bay misye boul la, se li k pral choute a, m konnen, boul sa a, nou tout k ap gad foutbòl, nou konnen nan ki pwen Kane konn choute. Nan ki pwen jestyèl misye se yon lòt bagay. Lè wap pale de teknik de tir, jodi an la si Harry Kane pa vin nan tèt ou avèk yon moun tankou Haaland pa egzanp ou nan cho monchè ou pa wap gad ba yo ditou men Haaland nan se jis aprè l vini Harry Kane nan nan teknik de tir se yon lòt bagay o wi ekstwòdinè bon Dye depi nan Tottenham fason misye choute m bay tèt chaje menn m di tèt mwen humm e m wè l nan kan an vre. Yn ankò stratejik. Wap wè gon lòt Bayern aprè dezyèm gòl lan ki rekwòkvye anpe answit ki pral pike Real Madrid a vif, li pral fè Real goute nan sa Real Madrid tap fèl la. Eyy sinon gon bagay.